Jan ke wap gadel la nan video a se konsa yo mete dife kay bandi zo yon kay kel te genyen avan ke li te konvèti ebyen lòt bandi parèy li mete dife ladann bandi zo avwe ke li te pèdi yon zye se sak fèl toujou mete linèt. Bandi zo se ansanm avè non sa anpil moun abitye men se frè zo li ye kounya paske si wap gade byen nan video sa ankò Wap wè kote ke frè Zo genyen vès sou li e li kòmanse preche levanjil la. Yon bagay anpil moun tire pye e ou pral tande nan videyo sa, anpil moun ki pote sijestyon konsènan eske bandi a gentan kapab preche oubyen eske nouvo frè a kapab gentan preche. Ou pral tande anndan videyo sa plizyè moun ki pral pote kòmantè pa yo. E pastè locha remy sèl sa nou ka di waw waw waw pastè a gen anpil sajès andan video sa ou pral tande kijan lap reponn moun ki ap bat pou ki yo kapab kanpe anfas li li pa soti poul nan polemik ansanm avè pèsòn li pa deside reponn pèsòn waw waw waw sajès pastè a li vrèman enòm malgre tout sa moun ap di sou li sou rezo sosyo Ou pral tande deklarasyon Pastè Marques ki di se fim Pastè Locha Rémy ap fè pou ke l kapab vin popilè oubyen ogmante popilarite l, se sa ke l te fè kòm deklarasyon, se yon bagay ki fè anpil moun tris e nou sonje deklarasyon ke Pastè Amel fenk fè sou li yo ankò, men Pastè Locha Rémy avèk anpil sajès li di pa eseye mete l anfas pèsòn e l te pale trè klè ansanm avèk moun ki ap eseye divize l ansanm avèk. Pastè Deronette Pastè Deronette se yon zanmi ke li genyen lontan, moun ki ap eseye fè sa yo, Pastè Locha Remy di tanpri souple pa fè sa, e anndan videyo sa ou pral tande Pastè Frinel Joseph ki ap kite yon mesaj pou Pastè Amel sou dosye Pastè Locha Remy an, Pastè Frinel kite yon mesaj vrèman danble pou Pastè Amel e videyo ap gen pou ke ou kapab gade ki pral vrèman etonew, se yon Pastè ki gen yon legliz Etazini. ki t ale nan yon bal Harmonik e li gen anpil bagay ke l di ki pral choke w anndan videyo sa, diran ke l te nan bal la li te bay yon entèvyou e li te moute sou stage la pou l pale ansanm avèk ti mesye yo nou pral ba w tande 2 sekans nan sa l te di yo ebyen rete pran san w pran tan w paske ou gen anpil bagay pou di de videyo sa. Sa wap gade la se kay bandi zo yo te mete dife ladan. Wap gade eske m pat gen kay Hein sa rele byen nan move kondisyon pandan se tan m kite bandi hein eske yo pa boule kay la hein eske m pa pèdi l sa rele byen m rive fè nan move kondisyon. Sa pwouve nou bandi zo se yon moun ki gen plis ke mil e mil rezon pou ke l ta va remèt Jezi lavi l paske depi lè l te fin pran kòb baz 400 mawozo a nou sonje l te sove ansanm avèk 700 mil dola baz 400 mawozo Depi lè sa lavi misye an difikilte. Yon bagay ke piblik la pat janm konnen, Bandi Zo se yon sèl grenn zye ke li genyen, li te pèdi yon grenn zye nan goumen ansanm avèk lòt bandi. Li devwale sa li menm menm nan yon live ke l ta fè. Moun sa nap gade la nou gen dwa pa wè si se li menm nou gen dwa pa konnen si se li menm. Ti vè sa mwen mete nan zye m lan na va eskize m paske nou konnen m gon zye ki pa bon. Se sa k fè m oblije mete l. Men se pa pou tout tan. Lè l t ap pale ansanm avèk piblik la, l ap di yo ekskize pou linèt la ke yo toujou wè nan zye l, yo konnen ke l malad nan zye, enbyen piblik la te deside pou ke yo kapab poze l kestyon. Enbyen se lè sa l te mete tout moun alèz, fè konnen ke li pèdi yon grenn zye pandan ke l te nan dyèl ansanm avèk lòt kan bandi parèy li. E bandi zo yo mete dife nan kay ke l te gen an Ayiti a, pou tout moun ki pat konnen, bandi zo li pa an Ayiti nan moman la sa fè kèk tan, li twouve l an Repiblik Dominikèn. Pastè Locharemy eksplike trè byen ke li pa gen yon goud ki te depanse, kontrèman a sa Marques Dumerant ap releye sou tout rezo sosyo yo fè konnen se lajan ki mete pastè Locharemy deyò, ebyen legliz la pa gen pwisans, nan videyo sa ou pral tande pastè Locharemy ki ap di ansanm avèk bouch li li pa gen yon goud ki te depanse Li pa gen ranson ke yo te bay pou ke l te kapab soti anba men kidnapè yo. Ebyen se yon bagay ekstraòdinè, sa remete tout moun an konfyans ankò. Pou moun ki toujou ap swiv mwen tout kote ke m ap pale, nou kapab tande ke mwen te di sa deja. Li pa gen anyen ki konfime ke pastè Lochard Rémy gen yon kòb ki te bay. Dayè li poko te janm repete l. Jiskaske li gen lòt moun nan lòt sektè ki te deside pou ke yo kapab foure bouch nan dosye a, tou senpleman paske yo te tande pastè Locharemy gen kòb ki depanse tandiske pa gen fanmiy li e Locharemy poko te pale li pa gen yon pwòch li ki di ke gen yon kòb ki te bay tou senpleman yo di bandi yo te mande yon kòb men li pa janm gen anyen ki te pwouve sa e men fwa sa ankò pastè Locharemy vin rekonfimel pou nou. Anpil moun ap di m peye ranson. Kòm mwen di w m pa konn bagay ranson. Paske m pat ka pale men madanm mwen pou m te di cheri al tèl kote, swa al detere tèl kote, m pa konn sere kò m anba tè, oubyen m ta di l al rele tèl zanmi, al di tèl a oubyen al mande charite pou fè sa pou mwen. M pat gen dwa sa a ditou ditou. E madanm mwen lè ke yo te mande m telefòn, se pa l la m te bay paske m pa gen telefòn moun nan tèt mwen tou. M bay telefòn nan. Mwen rele madanm mwen, mwen pale avè l avèk anpil vye pawòl. Vye pawòl. Gen moun ki te okouran yo di madanm mwen batay sa pa pou ou, ou p ap kapab. Epi yo pran responsablite. Madanm mwen bay m, madanm mwen bay m konn kòman anyen fèt li menm pandan m ap pale avè l. Se moun ki pran desizyon an pou nou. Alò, pandan m ap pale avè l la, si gen kòb li bay m pa konnen. Jiska prezan, paske m poko janm antre nan detay sa a madanm mwen pou m ta di l kòman sa fèt, kòman sa fèt. Sèlman, li pale avèk mwen, li di legliz sesi, tout moun pran desizyon yo. Alò mezanmi, si n ap akile mwen, n ap lapide m, pa lapide m pou sa m pa konnen. Se pa mwen ki te bay lòd. Menm bandi yo ap tande m la tou, m pa ka bay manti. Kesyon tout moun ap poze, Nan dènyè soti pastè Marques Dumeran sot fè la, li eksplike se fim pastè Locha Remy t ap fè, dosye yo kidnape l, apre sa pou ki l ap fè pyès teyat ansanm avèk bandi, di li konvèti bandi, se kesyon tout moun ap poze, se kisa ki ap pase anndan tèt pastè yo, nou sonje sa ki te pase ansanm avèk ansyen ou defen prezidan Jovenel Moïse, lòske l te di yo fè yon tantativ koudeta sou li 7 fevriye ki te pase nan ane 2021. Pa gen moun ki te kwè sa. Se lè li resi mouri a, tout moun wè ke l te gen yon epe Damoclès ki te pandye sou tèt prezidan an. Se lè sa, yo tout ap chante Jomo, Jomo nou pap janm bliye w. Men prezidan an, nan moman kote ke yo te fè yon premye tantativ koudeta sou li, pa gen moun ki te vle kwè sa. Se nan menm sitiyasyon sa, pastè Locharymi vin twouve l la. Kote tout pastè yo tap solidarize ansanm avèl apre tout vin lagel pa gen moun ki vle kwè nan dosye kidnapin li an ankò jiskaske pastè Marques Dumeran ki tap pale byen de pastè Locharemy li vin tonbe poul diw ke se yon bagay yap fè yap fè show medyatik ansanm avèl pouki yo kapab rale atansyon li pa gen yon bagay kidnapin ki te pase vre se sa kel vle eksplike tande ansanm avèk zòrèy ou ou menm wa dim kisa ke ou panse de jan de deklarasyon sa yo kote frè yo te twouve l nan yon sitiyasyon difisil, nan yon sitiyasyon kote ke anpil moun t ap priye pou li, epi apre li fin libere, se chak semèn ou gen yon deklarasyon piman bouk pou ki w ap lage sou entènèt la. E fwa sa, deklarasyon sa li menm, li se yon deklarasyon ki pi pike. Bagay ke m te ka di nou, konsènan de teyat ki te fèt sou tout medya a, ke gen bandi ki te konvèti, tou sa, so, byenèke se te yon je de teyat, bòt kanmenm, m pa chwazi pale ladan l, m ap kite E l'avenir dira le reste, tout moun va konprann kiyès ki antò, kiyès ki pat antò, se fim sa kap jwe sou pretèks ke se te temwanyaj kidnaping ki vin mete Izo, nèg ki rele Zo Ti David, nèg ki sove kite Ayiti depi 5 mwa, so m jis pa vle rantre ladanl, men m te ka di wi paske lè yo chwazi pou fè teyat pou demaske, I don't know, jis pou. Pèmèt yo ta pran moun pou egare fòm di yo gen moun je klè so hey gen moun kap swiv gen teyat gen de makakri gen bagay nou pa fè sou moun paske gen moun kap swiv e anfenn kont sa kenbel pou nou lè yon nèg bezwen fè vedèt bon aprè sa etonem anpil menm lè kem ta di levanjil a de jou an jou m vin santi nèg yo ap fè plis makakri pou fè moun Desann, paske lè on moun gen on bagay ou pa gen temwanyaj, pa di anyen ditou, rete an silans, men pa bat pou mouton on fim pou fon bagay pou vin montre wi te gen tèl bandi k vin konvèti k pat menm gen anyen avwar avèk sak te pase a. Jan ke ou tap gade la, se konsa pastè a rantre nan senmèt senkant pastè Loucharemy poul tap eksplike, se yon. Fim ki monte pou ke l kapab di li ginyen temwanyaj ansanm avèk bandi zo. Se ki kote pastè Locha Remy rankontre ansanm avèk bandi sa ki rele bandi zo a jiskaske pou l ta deside al monte fim ansanm avè l, ki kote l jwenn nimewo telefòn ni. Si jan pastè Makès Dumeran ta vle fè nou kwè a se yon fim ki ap monte, se kijan sa fèt? Si jan pastè Marques Duméran ap fè l la, lè sa a pèsòn moun pa ta bezwen mete espwa sou levanjil la. Si levanjil la ta desann nan yon nivo ba konsa, yon moun ki gen tout eksperyans la pou l ta va ap chèche popilarite, pou l ta va itilize sitiyasyon sa pou ke l kapab fè renome l vin grandi, enbyen bagay la t ap vrèman, vrèman difisil pou levanjil la. Yon bagay ke pèsòn pa rive kwè, jan ke y ap lage sa a, anpil moun twouve ke. Mesye yo ale twò lwen nan fè jan de akizasyon sa yo sou pastè Locharemy. Eske pastè Locharemy sanble ansanm avèk yon tip de moun konsa? Ebyen ou pral tande deklarasyon l nan videyo sa kote l pral pale ansanm avèk mesye yo k ap eseye tèni, k ap eseye blaze imaj li sou rezo sosyo. Li pale ansanm avèk yo de manyè trè saj pou ke l kapab di mesye, ey!

Anpil moun ki ap fè jan de similasyon, ki ap fè jan de deklarasyon. Men sa yo tap fè si se te yo menm ki te nan sitiyasyon sa, yo te kidnape, men kisa yo tap fè anndan an, yo tap konvèti bandi, yo tap fè anndan an cho ansanm avèk priyè, enbyen sitiyasyon an li pa osi fasil. Se tankou se yon fim ke wap rakonte, lè reyalite a vin devan w, se yon lòt koze l pral ye papa. Jiskavan nou ale pi lwen nan videyo sa, nap mande w pouki w kapab kite yon like ladann, pataje l ansanm avèk yon zanmi, kite yon kòmantè pouki nou kapab konnen kisa w panse de tout deklarasyon sa yo ki ap fèt anndan videyo a, abòne siki w poko te fè sa nan chanèl la lòske nou pibliye videyo pou pa rate yonn nan yo. Avan nou ale pi lwen nan videyo a, pastè Frinel Joseph sou dosye pastè Locha Remy an, li te pale ansanm avèk pastè Amel Lafleur. Li voye yon mesaj trè fò bay pastè Amel Lafleur ke nou pral li pou ou la. Mesaj sa se yon mesaj ki gen anpil verite ladann, Paske li genyen pastè ki kanpe lè yo wè gen de bagay ki ap pase nan sektè a pou ke yo menm yo kapab pote pyon pa yo. Tande mesaj sa a. Yon ti nòt tou senp ak pastè Amel Lafleur sou fason ou pale ak pastè Remy Locha sou Facebook depi chè legliz wap desèvi a. Pastè Amel, mwen ekriw ti nòt sa a Non pa pou mwen antre nan polemik ak ou ni pou mwen kritike w, men li enpòtan pou koz levanjil ak sansiblite ki genyen nan ansèyman pawòl Bondye pou mwen rektifye kèk bagay pou ou nan sa ou te di nan videyo kote ou pale ak pastè Remy Locha ak tout prezime bandi ki ta konvèti dènyeman an. Nan videyo n ap pale a, ou di e m ap site. Pastè Remy Locha paka chase djab ki nan tèt ou yo. Remy Locha paka chase menm yon mouch nan tèt ou. Premyèman pastè, nou youn paka chase anyen nan tèt pèsòn. Kèlkeswa priye nou ta priye ak yon moun oubyen enpoze li lamen, Nou fè li nan non Jezi. E se nan non Jezi sèlman nou ka fè tout eksplwa, akonpli gwo mirak ak pwodij. Nou se sèlman yon kanal. Pawòl Bondye di nan Jan 15 vèsè 5, San mwen, nou pa kapab fè anyen. Dezyèmman, nenpòt moun, mwen ensiste sou sa, nenpòt moun ki kwè nan Pawòl Bondye ak nan Kris la, gen pouvwa Sentespri a ka chase demon e fè nenpòt bagay espri imen pa ka konprann. Mwen di sa paske li konsa nan Bib la, nan Mak 16 vèsè 17 a 18, Moun ki kwè va fè anpil mirak, Yo va chase movezespri nan non mwen, ya pale lòt lang, yo ta mèt kenbe sèpan, yo ta mèt bwè pwazon, anyen p ap rive yo. Ya mete men sou tèt moun malad, moun malad yo va geri. Tèks la di, Moun ki kwè wi pas. Li pa di ni pastè, ni dyak, ni pwèt, ni monsenyè, li di moun ki kwè. Li pa menm fè alizyon ak relijyon. Twazyèmman, li enpòtan pou w ta pi saj pastè mwen. Paske lè ou konprann se ou ki pi konnen oubyen ki pi espirityèl ke tout moun, sa ka fè w tonbe plis pase tout moun pas. Pwovèb 26 vèsè 12 di nou, Gen plis espwa pou yon moun ki san konprann pase yon moun ki mete nan tèt li li konprann. Lòt bagay ou di nan videyo a, m tandew di bandi ki konvèti a, m tande gen pastè ki gentan batizel, mesye map di nou map kanpe anfas nou wi, pastè mwen, Si se pou sa, ou deja kanpe anfas mwen ak lòt pastè ki byen konprann lapawòl. Li pa ekri okenn kote nan Bib la ke yon moun oblije fè tan sou ban avan moun lan batize. Menm kote moun lan konvèti a, depi gen dlo, anyen pa ka enpeche l batize. Anpil fwa, nou twò vle korije Bondye. Ou di mwens nou twò vle moutre se pa fòt li, se pa sa li te vle di. Bondye pa mande pèsonn nan nou defann li non pas nan sans sa li ka defann tèt li pou kont li, si ou dakò ke bib la se la pawòl Bondye ou dwe dakò lage pawòl la jan li ye a tou. Eske ou sonje Filip avèk enik etyopyen an pandan Filip ap eksplike l Pawòl la, li te vin kwè, li konvèti nan langaj pwotestan an. Men sa ki te pase apre nan Travay Apot yo, nan Ak 8, vèsè 36, 37, 38, Antan yo prale konsa, yo rive yon kote ki te gen dlo, lè sa a, nonm peyi Etyopi a di li, Bon, men dlo, ki sa ki pou enpeche m resevwa batèm? Filip di li, Si ou kwè ak tout kè ou, ou ka resevwa batèm. Nonm nan reponn li, Mwen kwè Jezi Kris se Pitit Bondye a. Apre sa, li fè yo rete cha a, Filip desann nan dlo a ansanm avèk gwo chèf la, Filip batize li. Nan liv Matye chapit 28 vèsè 19 ak 20, men sa Kris te anseye sou kesyon an ankò, Mache fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa, Pitit ak Sentespri a, montre yo pou yo obsève Tou sa mwen ban nou lòd fè. Dapre sa nou li nan vèsè sa yo, se pa lè yon moun fin anseye yon moun li dwe batize. Sa ka fèt, si se chak tan legliz la chwazi fè batèm, si li pa dispoze de yon basen kote li fè batèm nan espas la, men lè li fin batize, yo dwe ansenye li tout sa Kris te di nou pou nou obsève. Dènye bagay ke m ap di pou mwen fini, ou di prezime bandi a poko ka predikatè pou ap mache preche levanjil. Nan pati sa, mwen dakò ak ou a san pou san. Li ta dwe pase yon ti tan pou ap fòme tèt li avan sa fèt. Pou koulya la, li tankou se yon bebe ki fenk fèt, li poko ka manje tout manje, kidonk li poko gen matirite pou preche levanjil. Epi fòk li ta gen apèl pou sa. Twòp nèg ak fanm deklare tèt yo pastè, pwofèt, apot, elatriye, sen yo pa janm anba bouch yon moun ke Bondye te plase sou tèt yo pou yo montre yo chemen an. Se tout bagay sa yo ki fè jodi a anpil moun wont di yo se kretyen. Legliz la vin tounen yon biznis pèsonèl kote prèske tout moun ap voye moute nan sans pa yo pou yo fè lajan ak vyouz sou rezo sosyo yo. Nan Timote 2 chapit 2 vèsè 2. Sa ou te tande m ansènye yo devan anpil temwen yo, se pou w ansènye yo ak lòt moun serye ou konnen ki ka montre lòt moun yo tou. Mwen swete ou pa pran mal dèske mwen te pote ti eklèsisman sa yo pou ou, pastè Amel. Se pou sajès Bondye repoze sou w, frè w, pastè Frinel Joseph. Se te yon pòs ke Pastè Frinel Joseph te fè sou rezo sosyo yo. Nou sot li pou. Avan nou ale pi lwen, pou ke nou kapab ba w tande deklarasyon Pastè Leucha fè konsènan 2 Pastè Deronette anpil moun t ap eseye mete an fas li nan dosye kidnapin yo. Nou sonje jan yo t ap akize Pastè Deronette. Mwen menm, si yon moun ap tande m byen, mwen pa ti janm pran pa nan jan de bagay sa yo. Si w tande m tout kote sou tout rezo ke mwen genyen yo, w ap tande ke mwen pa janm pran pa nan jan de bagay sa yo. Sa vle di, jan pastè Locharemy te di l la, se konsa mwen te di l tou, mwen te di depi pastè Locharemy vini, l ap klarifye tout bagay. Si ke nou swiv videyo m yo, n ap sonje ke mwen te di sa, pastè Locharmy gen pou l vin klarifye tout bagay, paske pastè Locharemy ansanm avèk pastè Deonette se de gouden kole tèlman moun sa yo byen, Se tankou se fanmi yo ye tèlman moun sa yo alèz. Ebyen ou pral tande kote pastè Locharemy sipliye tout moun ki sou rezo sosyo yo an gras pa mete l anfas pastè Deronette e sitou pa sèlman anfas pastè Deronette se anfas pèsòn moun ditou pa mete l anfas pèsòn moun. Men avan nou ale pi lwen nan videyo sa nou pral moutre w yon bagay ki vrèman etonan yon pastè ki t al patisipe nan yon bal pastè sa al patisipe nan yon bal Harmonik E pastè a lage anpil koze atè. Se kijan ou konprann sa? An nou rantre nan videyo sa. Nou pral ba ou tande 2 sekans nan sa ke l t ap di yo, kote l te nan yon entèvyou ansanm avèk Guy Wewe e kote ke li te sou stage la ansanm avèk mesye Harmonik yo. Nan 2 sekans sa yo, ou menm w ap tire yon konklizyon e aprè ou menm ou pral nan kòmantè yo pou di m sa ke ou panse de pastè a ki di ke Li pa tande kote ki di anndan bib la si li vin nan bal ke li menm li prale nan lanfè. An nou tande ansanm pastè a ki tap fè 2 deklarasyon sa yo ke mwen twouve ki trè enpòtan pou ke mwen kapab pataje ansanm avèk nou. Son pastè e se pou la premyè fwa ou deside vin nan bal e. Bondye beni nou, m rele Vilner Eugène, se pou la premyè fwa. M vin nan bal ke m leve nan fanmi kretyèn, paran m pa janm ban m chans m t al nan bal. Si yo te gen malè m t al nan bal y ap mete m deyò nan kay la. M yon pastè pandan 14 zan e m gen yon legliz ki sitiye nan 88 50 Nòdwès 22 zyèm avni. Bagay ke m remake ki fè m vin nan bal. Gon levanjil kap preche kote moun vle moun vin legliz men nou menm kòm pastè nou pa janm soti deyò nou kritike moun yo ki nan bal yap al nan lanfè men m bezwen konnen map vini m bezwen konnen kote yo jwenn koze sa yap al nan lanfè a. Album lan bèl, gen youn nan mizik yo yèswa m fè lanmou ak madanm mwen avèl.
La, nou kapab di levanjil la vin modènize. Pastè an di se vre li ale se pou ke l kapab al rankontre am pèdi yo, li vin nan pye, nan pye nanm nan kote ki gen anpil nanm pèdi yo, sa vle di nan bal la, tout nanm li twouve la depi l jwenn, epi djakout li gwo l kapab pote, se sèlman ale ansanm avèk yo. Men kote nou tande pastè a fè deklarasyon, li di. Li renmen album Harmonik nan, yon bèl bagay, yon bèl deklarasyon jis pou ankouraje mesye yo pouki yo kapab pwouve yo, fè yo santi yo nan po yo ou menm pouki yo kapab fè mesye yo santi ou pa edmi yo, ou santi yo se menm moun ansanm avèk yo. Men, lòske l ale pi lwen pouki l kapab di, li menm ansanm avèk madanm li, yo itilize yonn nan mizik Harmonik yo pouki yo kapab. regle dè aktivite entim. Apre ke w fin tande deklarasyon sa a, n ap mande w pou ke w kapab fè yon ti tan pere w, paske nou pa swete ke w kouri al jije pastè a, paske w konnen se menm mezi ke w itilize pou ke w kapab jije a, se mezi sa a w pral itilize demen pou ke yo kapab jije w. Men sèl sa n ap di, èske se pa yon liy wouj ke pastè a travèse la, lòske li di ke. Li itilize mizik sa pou ke l kapab fè jan de aktivite sa. Li te kapab toujou vle fè sa a, ale kote moun yo ye a, konvèse ansanm avèk yo, pou ke l te kapab tante ganye de moun, oubyen l te kapab fè de zanmi apre kèk jou ki te kapab vin konvèti. Men lè l rive la, anpil moun ap poze kesyon, èske li pa gen yon bagay ki pa mache nan jan de deklarasyon sa? Ebyen, sa se ou menm ki pral di nou nan kòmantè yo, sa ke ou panse de deklarasyon sa. E touswit, nou pral pase nan deklarasyon sa a ke pastè Remy Leuchat te fè, yon deklarasyon avèk anpil sajès kote l t ap mande pa mete l anfas pèsòn moun, tout moun k ap fè deklarasyon sou entènèt yo, yo pa bezwen tann pastè Leuchat Remy pral pote yon repons ba yo. An nou tande madanm pastè Leuchat Remy ansanm avèk Leuchat Remy ki t ap fè ti deklarasyon sa a. Nou ba w koute sekans sa a pou ke w kapab gen yon ide de sa ki ap pase anndan tèt pastè Locha lòske l tande tout moun sa yo ap pale, li pa menm okipe yo, dayè li voye mesaj la trè klè, pa eseye mete l anfas pèsòn, pa kole l ansanm avèk pèsòn lè w tande l fè deklarasyon, lè w tande yon moun fè deklarasyon sou pastè Locha Remy ou pa menm ou pa menm bezwen eseye lye l ansanm avèk moun sa. An nou tande ansanm pastè Locha Remy ki t ap fè deklarasyon. Son devwa pou nou pou nou rekonesan

pou l te kapab deplase kite Nouyòk avèk pastè, ale Florid, pase tout jou l avèk pastè pou l te kapab nan koze antèman papa l. Donk nou pa ka nou pa ka engra pou nou bliye moman sa yo. Donk silvouplè ou menm k ap chèche fè divisyon antre pastè Rechad ak pastè Lyonèl,

Si yon moun gen pwoblèm avèl ditou ditou se pou montre nou jan de bagay sa yo pa antre nou ladan yo silvouplè se la nèt lòt moun paske Bondye fèm son moun pèsonèl se konsa mwen viv pitit li pam. Nap remèsye chak grenn moun ki te pran tan yo pou yo kapab rive nan espas sa nan videyo a ki te kite yon kòmantè pataje kite like e kite abòne nou diw mèsi san ou menm travay nou an patap rive nan nivo kel ye la e se la nou mete yon fen nan videyo a a tout swit.